Darline wè pa egzanp ke bagay la pa bon pou li, li oblije al jwenn mesye lwès yo pou yo kapab sipòte l, men se pa sa k di Staline pa t bon kòkòt Hitler. Donk Hitler te vle pran tout gato a pou li, li pa t vle separe l ansanm avèk Staline. Donk te deja gon lòt pwoblèm. Donk. Pwoblèm ki gen la zanmi oditè, la Chinn yo te ba la Chinn on wòl. La Chinn yo di bon, ou konn sak pase? Pito nou ale nou sipòte la Chinn nou devlope la Chinn pou ke nou kapab kontre balanse la Russie. Jodi a a etonman tout moun, la Russia e la Russie avèk la Chinn yo mete tèt yo ansanm. Donk sa a vin on gwo dilèm pou mond lan zanmi oditè. Donk. Fòk nou konprann sa k ap fèt la son kesyon de enterè, son kesyon de demokrasi avèk otokrasi, son kesyon de dwa moun, son kesyon de jan ke bagay la, jan ke m wè l la e pa konsa m wè l, enben n ap rezoud li avèk kout zam. Premyè gè mondyal se te menm bagay la. Dezyèm gè mondyal se te menm bagay la. Ameriken yo di non, nou pral fè yon ejemoni liberal. Nou p ap rezoud pwoblèm nan ak kout zam, n ap rezoud li pa ladiplomasi. Peyi pa anvayi peyi nenpòt fason. Donk, nèg yo pa t janm rantre nan lojik demokrasi an. Lachin, Larisi pa t janm rantre ladan l. Nèg yo te maymoulen kò yo lè yo te nan mizè, yo te nan kras. Yo te di bon, bon oke, pa gen pwoblèm, e n ap gade. Lè yo vin pran fòs. Lè yo fin pran Gimbo lame, kounye a la yo kanpe sou tèt zòtè yo pou yo kapab fè menm dezòd Hitler te fè, menm dezòd Staline te fè a. E se sa Ayisyen yo pa janm fè. Ayisyen yo toujou kanpe pou mande batay san ke yo pa gen manb, san ke yo pa gen fòs. Ni Lachin, Lachin krab kò l, li krab kò l, li kite nèg yo vin envesti. Lachin krab kò l, li krab kò l. Li kite yon, li kite nèg yo vin mete yon bann endistri anba a, epi kounye a la a, li pete koken. E sa k fè yon bann endistri ap tounen Ozetazini. Ni Larisi te fè menm bagay la tou. Lè Putin te vin prezidan apre Boris Yeltsin, bagay la pa t bon pou Larisi. Larisi pa t kapab fè tout gran kakan l ap fè la a. Ayisyen yo menm ki tèlman estomake, ki pa konprann anyen nan anyen, ki pa menm konprann les b-a-ba de la diplomatie, se toutan Y ap voye pye toutan lè y ap batay ansanm avèk lòt. Epi yo vle pou ke m blame blan. Lachin fè sa yo te sipoze fè a. Krab kò, krab kò, may moulen kò, may moulen kò w, kite nèg la vin envesti, kite l vin pote teknoloji, kite l vin pote endistri, epi demen, w a tire pye. La Russie fè menm bagay la lontan. Te gen bann moun ki e ki te konn ale nan peyi La Russie. Trump te konn al nan peyi La Russie. Bush al nan peyi La Russie. Clinton, tout nèg yo, paske La Russie te wè bagay la pa bon pou li, yo pa ka pete koken kounya. An nou mete endistri kanpe, an nou vann gaz, an fè ekonomi nou mache. Ann gon lame ki ki fò, ann nou fè teknoloji an san ke nèg yo pa pa menm konnen, epi ya pete koken. Men ayisyen yo yo menm, yo pete koken, yo fè dezòd, yap joure blan maten midi swa. Ok. Kite nou antre nan kesyon de editoryal lan. Gen anpil moun ki di bon vizit caricom nan sa son blag. Sa son rans. Poukisa blan yo pa vle ede nou. Ameriken yo voye bal la ba Kanada, Kanada voye l ba Karikòm, Karikòm ap di e je swi jete je swi ranmase, nèg y ap di ban m bouklak, paske se pa t e Jomeka k te desann, Bòb Male desann la e ann Ayiti. Ayisyen ap poze tèt yo kesyon, de ki prevyen de ki mannigans? Men, son bagay poum konprann. A ki peyi Ayiti gen on sòt de kolaborasyon? Ayiti pa gen kolaborasyon avèk sanse okenn lòt peyi. Poukisa? Paske Ayisyen yo menm nan, yo toujou la, kanpe sou tèt zòtèy yo pou yo joure, pou yo bat bye, pou yo fè on seri de koze zanmi yo. Donk la nan emisyon an, nou gon kamarad ki pral di nou de twa ti mo sou kòman sa te ye nan kapital la e jodi an paske m tande se pa de dezòd ki pat genyen nan kapital la e e bonswa kamarad kòman nou ye ok nou konnen pwoblèm siyal zanmi e oditè kite m rele li dirèk m ap eseye rele li dirèkteman paske la e kapital la zanmi oditè se pa de dezòd ki pat genyen. Pandan jounen an, yo rele m la, yo ap fè m tande on seri de koze ki te genyen zanmi oditè, se pa t vrèman lajwa. Se pa t vrèman lajwa ki te genyen, paske gen on bann moun la, e timoun swa ki te deja sot lekòl, oubyen ki potko sot lekòl, men m pral fè nou tande on seri de koze zanmi oditè. Gen bagay. Ok la sa se yon anrejistreman ke yo te voye ban mwen direkteman pou yo te fè m tande la pa egzanp kòman sa te ye nan ke kapital la. Kòman sa te ye nan yon seri de zòn, zanmi oditè, paske bagay lan la, li te vrèman difisil, e vrèman vrèman difisil. Gen anpil moun k ap poze tèt yo kesyon, poukisa k fè blan an poko vini, oubyen poukisa k fè blan an p ap vini? Men, Ayisyen yo, nou twò divize. Ok? Bon, g'on nèg ki di, pa egzanp, e Ayiti tounen yon sòt de patat cho, pa egzanp, e nan men blan an. Mwen m pa wè l konsa paske Ayiti pa vrèman yon patat cho. Ayiti pa vrèman yon patat cho. Sa k fè m di Ayiti pa yon patat cho pou blan an paske gen lòt peyi ki kòmsi nan menm sitiyasyon an. Nèg yo jwenn yon fason pou yo kapab rezoud pwoblèm nan. Ok, donk la ankò pwoblèm de siyal zanmi e oditè. N ap eseye refè kontak yo pou ke nou kapab pale avèk yon seri de moun ki te nan zòn nan, ok, pou yo te di nou ki sa ke yo te tande. Men, jan m di w la, se pa de, se pa de koze k pa t genyen zanmi oditè, pa de moun ki t ap rele mwen, ki t ap. tribò e babò ki tap di mwen bon e bagay yo vrèman difisil pou yo. Tankou dènyeman nou tap pale avèk yon ti jèn la ki te channmas lan ok misye la lal te channmas li tap di nou kòman sitiyasyon an te ye pou li. Sitiyasyon an te vrèman difisil vrèman vrèman difisil pandan jounen an tout zòn channmas tout zòn sa kin te kapab e jiska prezan yo di bon aswè a la e pandan nwit lan ou pa fin konnen egzakteman ki sak pral pase ki sak pral pase nan pandan nwit sa nou konnen ke chak swa nèg yo yo menm la yo toujou pran le malen plezi aske yo fè règ dezòd zanmi oditè donk m pa kwè ayiti tounen yon patat cho. Men se plis kritik. Pa bliye m toujou di n sa. Blan li menm li wi hello e kamarad kòman nou ye? Nan fòm wi. Gade e kòman jounen an te ye la paske m te tande gen anpil dezòd ki t ap fèt e pandan jounen an. Kòman bagay la te ye?
Kiyes la? E Mavens? E pa Mavens? Non e pa Mavens non. Yo yo deplase. Oh ok ok ok ok ok map rele l sou lòt nimewo a ok mèsi alright bon m pa ta swete ke se zòn nan ke nèg yo gentan kite m pa ta swete se zòn nan Ok Bon gen moun la ki di mwen ke yo deplase Alright Ok Alright Alright So Bon misye di m la te gen anpil kout bal nan zòn nan Donk m pa ta swete se deplase kamarad lan deplase paske tout zòn channmas lan te li menm li te vrèman e anpil kout bal t ap pete ok anpil dezòd t ap fèt. Anpil moun la, e m pa ta swete se bagay la ki tèlman dejenere pou ke moun yo e ta e ap kite pa egzanp kote ke kote ke yo e yo te rete a. Paske nou konnen sa fèt sa e sa fèt souvan. Wi sa fèt souvan lè ke bagay la difisil konsa moun yo o yo oblije la kite zòn kote yo te rete a. Donk, sitiyasyon e sekiritè la li menm li vrèman difisil, ok. E tolalito k ap fèt la, bon, mwen menm, sa s on tolalito. Gen anpil moun k ap leve vwa yo k ap di sa s on tolalito, ou konprann, se blag, se rans. Si nèg y ap ede nou, ke yo ede nou. Men, fòk Ayisyen an li menm li konprann, premyeman, Fò nou mete tèt nou ansanm. Ti mas popilasyon an, ti moun yo. Fòk nou kapab, lidè yo sitou. Fòk yo kapab gade kòman nou ap eseye jere dosye a. De jou an jou kapital nan li menm anba grif yon seri de moun. Men la, lè m ap pale w de ke kapital lan jodi a la, bon gen nèg ki di se penitansye a ke nèg yo vle pran. M pa konnen sa k fè genyen anchè e dechenman sa a sou penitansye a. Paske nou konnen la a, nèg yo fon jan yo frape Morvan. Nèg yo frape frè Morvan, nèg yo pa ka rive sou Morvan. Nèg yo la, yo fon konplo, sa a son vrè konplo, ok. Sa se sa yo rele yon entrapment. Ok, bon. Sou peyi Dayiti. Donk, pandan map pale de kamarad lan, la map gade, li fèk, li fèk e voye yon mesaj lan, li di gon tranbleman 9, 9 pwen konbyen pousan ki pral frape peyi a. I don't know. Jou yo vrèman difisil, vrèman difisil. Men, li dwe klè, kèlkilanswa sa k genyen an, mwen menm m ap toujou kondane Ayisyen yo e m ap toujou kondane Ayisyen ki pa gen kapasite pou fè previzyon. Depi prèske ennan m ap di fòk gon bagay ki sipoze fèt nan peyi sa a. Gon bann nèg ki se yon seri de nasyonalis konplis, gon bann nèg ki pa wè, ki pa konn anyen nan anyen, ki pa etidye politik lan e ki pa gen kapasite dantisipasyon sou sa k pral vini an, se sa k fè bagay la rive nan nivo sa a. Nèg la ap di w, o, se blan an. Wi, se blan an. Men, nèg yo met w nan yon trap. pita pi tris. Nou pa t gen kapasite pou nou te antisipe sou sa k pral vini an, lè l vini, fò n gen kapasite pou nou antisipe pou ke l pa vin anpire, pou plis viktim pa fèt. Tout nèg k ap pale de politik, nèg la, kèk, bon, m pa bezwen espesifye yon seri de bagay, men o nèg ou pa etidye politik, poukisa ou foure bouch ou nan kesyon de politik? O, se demokrasi, se libète lapawòl, se disi dat. Men fok ou konn nivo, fok ou konn limit ou. Yo pa antisipe. Blan ok, blan mete yon trap pou nou. Men koman n pral soti nan trap la? Yo simaye zam nan peyi Dayiti. Yo mete yon bann zam. Minista ale, yo mete zam. Men fòk nou kapab konprann kòman pou nou antisipe pou n soti nan sa. E sa, se pa nenpòt ki se pa nenpòt ki moun ki kapab fè lekti an, men gade pou wè Putin li menm. Putin wè l pa ka antre nan batay la konsa konsa, li chache alye. Ki alye Ayiti genyen? Ki strateji nou pral mete? Se yon seri de moun k ap pale tenten, k ap pale de vye koze, ki pa etidye politik lan, ki pa konprann li, ki pa ka antisipe, ki pa ka wè nan sa n ye la nou pèdi davans, nou pèdi. Se kòm si yo mete w nan yon tou, chak mouvman w ap fè, se anfonse w ap anfonse. Son sèl bagay ou ka fè, se chache yon fason pou soti ladan. Menm nèg ki mete w nan twou an, se li menm ki pi pre. Se sa k ap touye w la. Menm nèg ki k ap kraze peyi a, se li k pi pre. Oubyen, se li menm ki gen posiblite pou w soti ladan. Se pran bagay nan men l pou w kapab pran fòs. Menm jan Lachin fè l. Lachin pran manm. Lachin pran teknoloji. Epi kounye a l ap tire pye. Larisi pran manm. Larisi pran teknoloji nan men Ameriken yo. Epi kounye a lap tire pye. Ou pa ka batay avèk yon nèg tout otan ou pa prepare aryen ou pa kanpe sou yon bagay. Men ayisyen an li pa gen kapasite. Ayisyen an se sou emosyon l nou pral batay, nou pral veye blan, nou pral dis. Se kot rezilta a? Epi de jou an jou wap tann yon seri de moun ki pa gen kapasite, ki popilè, ki bezwen prezidan ki pa menm gen diksyon, ki pa menm gen kapasite de refleksyon, men, bon, la fò n felisite Moyiz, nou pa p felisite l pou kòmsi kapasite entèlektyèl li non, men pou prezans li, paske, antanke premye pèp nwa sou latè, pa gen okenn bagay k ap fèt sou tè a pou nou pa la, nou dwe la. Si jodi a la gon gen 2 kan, nap bezwen ayisyen nan tou lè 2 kan yo. Pou nou kapab tire epe nou di je, pou nou kapab re defann enterè nou. Paske lè yo fè premye gè mondyal, yo fè dezyèm gè mondyal, len ap touye lòt, men kounye a la yo vle fè yon twazyèm gè mondyal. La diferans nan twazyèm gè mondyal la, se yon gè mondyal ki pral gen zam nikleyè ladan. Blan yo lè tap byen pase, Nou menm nou tap mal pase. Nou pa dwe pran pozisyon pou yonn nan yo paske yo se mechan. Si yo te ka yonn touye lòt epi yo yo pa envolve nou ladan ok. Men kounya la sa son lòt istwa. Donk m ta swete ke kamarad la m rele a se pa kay yo ke yap kouri kite. Paske menm jan sa te fèt kafou, menm jan sa fèt pènye, menm jan sa fèt nan plizyè lòt kote, M tande mo dòd lan se feu a volonté. Sa k ap fèt anba a, èske se penitansye ke nèg yo vle pran pou yo regle zafè yo avèk yon seri de moun? Men, mo dòd lan se feu a volonté. Bal k ap pede pete konsa yo, se yon mo dòd li ye e m tande yo rele l feu a volonté, sa vle di tire tout kote n jwenn. Donk, m ap toujou kondane Ayisyen yo, men m ap kondane nèg ki. pa gen kapasite pou te wè kot bagay sa pral vire la. Anyway, donk, poun ke nou fini, kesyon de aktyalite, Gérard Latortue li menm, li al jwenn mèt la, e misye kite sa. Bon, nou pa gen tan pou nou fè analiz sou Gérard Latortue, men kan byen menm, n ap wè reyaksyon popilasyon an. Lè Mikaben mouri, se kòm si m ta di w se yon kou tout popilasyon an pran. Men, jan Alan Tonti mouri, w ap wè, se kòm si yon lèt a la pòs, se kòm si ta di w se yon senarye. Anyway, donk sa yon nèg ou fè pou peyi a, yon jou kanmenm peyi a ap remèt ou sa. Donk la a, e nou sanse epize tout pwen yo, men sèl bemòl nou ta sipoze mete, se ke, e dosye Mica T. Morvan nan, m panse, e, fòk. E sak fè w wè Ayisyen an bezwen èd nan tout nivo. Eske sitwayen an li menm li fè li ekstrapole pafwa nan analiz li yo? Eske sitwayen an li menm li depase yon seri de limit? Eske sitwayen an li menm li frape yon seri de nèg e lè l ap frape w li frape w fò? E sak fè mwen menm m pa janm renmen site non moun e m pa janm rantre nan atak fwontal avèk pèsonn. Gen seri de moun kap pale m mal, gen seri de moun kap di yon seri de vye koze, men m toujou eseye manevre la chèv e le chou pou ke m kapab kenbe yon sètèn sivilite antre mwen menm avèk yon bann moun, men kamarad la tout moun konnen son Morvan li menm son nèg ki bon e nou tout deja konnen. Men eske frè misye oblije peye pou sa? Si se pat dosye sa mwen menm m patap janm konnen ke misye gon frè e ki Ayiti. M panse jan ke misye ap pale a frè l la e bò kote l la. Li toujou ap pale de DG men m panse misye e bò kote Morvan nan paske lè Morvan ap frape nèg yo konsa e Morvan frape tout òm nèg yo tap rive kanmenm sou misye. Anyway bon m panse ke e sa nèg yo te vle fè a li ase. Si son mesaj yo tap voye bay kamarad la mesaj lan ale deja men la fok demen bon pa konn koman nwit la ap pase but lesansyel demen fok neg yo ka libere malere a lè wap gade kamarad lan ou wè se pa Morvan ou pa wè se neg kap pale kap fè yon seri de vye koze donk mesye mte ka rele pa egzanp komisè lafontant. Dènyèman m rele l ap fè on tan m di l a mèt la e fò w vin nan emisyon an wi. Misye di m a monchè m pou m fè on rekèt stratejik. Epi pandan semèn nan m wè l ap frape nan a nivo lafrap. Anyway, donk pou ke nou kapab konkli zanmi oditè donk la a se san se dènye jou nan mwad fevriye a nan Black History Month nou te vle di w ke nan administrasyon Biden nan gen 66 pwen 7 pousan gason. Gen 44 pwen 4 se blan ke yo ye, gen 55 pwen 6 moun ki pa blan, epi gen 11 pwen 1 pou 100 moun ki se African American e se moun sa yo ke Joe Biden li menm avèk Kamala Harris te kanpe devan pòt Mezon Blanch lan, yo tap fè foto pou ke yo kapab di administrasyon pa nou an li gen plis moun nwa ke administrasyon Trump lan paske yo menm Yo pa de rasis. Eske se sa k di yo an favè moun nwa? Eske se sa k di y ap fè ajenda moun nwa avanse? Se pa san pou san vre, men kanmenmenm yo kapab fon bèl foto la voye bay Jerry pou di Jerry a pouse administrasyon an pou nou paske la nou gen anpil moun nwa e nan moun nwa sa yo gen anpil ayisyen. Pa gen anpil ayisyen men gen de twa ayisyen. Sa vle di tout bagay, tout nèg ap chache on ti slice nan gato a. Ban nou on ti slice nan pizza. Nou pa bezwen tout gato a, ni tout pizza a men fò l la. Se sa ki mesaj lan zanmi oditè. Nou di w yon gwo mèsi. Lòt kamarad lan deja la, misye byen kostime. Donk, n ap di tout moun a la pwochèn, n ap pale jedi si Bondye vle. A papa, e jodi a m wè w byen kostime mèt la, pa vre? Mèt y ap pale de chanjman gouvènman. E ou pale de gouvènman? Fòme ton frè.

Ou pa ka, ou pa ka dil konsa mèt la, ou pa ka dil konsa. Nan pase mwen pa fè politik dè a lontan.
Men, e men, e men nèg yo konn non mèt la, e nèg yo konnen ou. Bon, e ou gen fwòk anba ki gwo chèf. Nan gwo chèf si gen chanjman gouvènman, frè m nan, e.